Nou avèk Roudensky Pierre. Roudensky, misye rantre nan seleksyon an, misye soti Ayiti, misye soti nan Violette. Roudensky kòman w ye? Salye piblik la. Anfòm, anfòm, anfòm nan pa misye Pierre Olivier Roudensky. Anpil love pou tout moun Ayiti nèt, anpil love pou nou. M renmen nou anpil. Pòtoprens, lakay mwen. Alèz!
Bonswa le mond, bonswa pèp ayisyen, bonswa lè grenadye, bonswa fanatik foutbòl. Ebyen, kòm nou konnen deja, e se misyon m, e se tout detèminasyon m, kote tout sa kap pase sou ekip nasyonal nou an pou m al chèche pote ban nou. La nap gade la, se majorite jwè yo, ki deja nan sant antrenman an ki pral antrene fiti chanpyon di mond yo. E byen ke m deja pa anfòm men misyon m se fè nou gen nouvèl de seleksyon nasyonal nou an. E byen n ap gade tout jwè yo la ki ansanm e k ap mache ki pral nan antrenman deja gen ki rive k ap touche balon. Ebyen, m ap di mèsi avèk chak grenn moun ki te monte sou platfòm sa, ki deja abòne, ki like videyo a, ki pataje videyo a avèk yon zanmi l, ki pataje videyo a avèk yon fanmi l. E se konsa tou, e m pral mande nou on grenn bagay. Nan seksyon kòmantè a la, e nou deja ap prepare la pou match amikal ki pral jwe Dejwe an la e map mande rele anmweyy anba seksyon kòmantè a rele viv ayiti rele vamos grenadye bon m kwè nan nou m konte sou nou e m ka di sa a klè e nou pral chanpyon wi m pa afè bagay le brezil m tande ki sot jwe ti match amikal la ki bat 6 a 2 sa yo pa mele m. Deja m pral fè nou tande tout enfòmasyon ki di apre viktwa Brezil lan. E nou menm nou dwe motive plis, nou dwe veyatif, nou dwe mande ki travay ki pa fèt andan ekip la pou l fèt paske nou pa dwe alerè. Ebyen mezanmi, E m kwè nan nou, m konte sou nou, e nan kèk segond ankò m pral fè nou tande 2 gwo jounalis spòtif pandan nap gade Nazon kap pase sou ekran nou, nap gade Providence, nap gade majorite jwè ayisyen nou yo. E deja gen yon bon nouvèl tou, e Widenski ki deja rive Ozetazini ki pral kòmanse prepare antrènman l pou 2 match amiko yo Deja demen si Dye ve, ki se 2 jwen, nou genyen pou nou afwonte Nouvèl Zeland e se la se de gwos tès nap pase avèk ekip nasyonal nou an. Pou afè Le Brezil la menm, nou met sa de kote. E nou pral fè n tande tou de lòt jounalis kap pale de seleksyon nou an e kap pale de lekip Brezil lan tou kote li gen ti feblès, kote li gen e ti angouman an plis e nou dwe aprann plis de tout ekip ki nan poul nou yo. Le Brezil, Lekòs, Mawòk nou dwe veye. Boom! Nou pral antre nan sijè a. Juste avant que mwen fè ou tande comment je peux le dire Wilson Isidore ki fè fè yon deklarasyon konsènan rèv li pou ekip ayisyèn nan. Bon m lèse w wè dabò Isidore ki t ap eseye danse konpa. E m panse jan l ap danse a se yon fason pou l di ekip Brezil la, enben se konsa ke m pral danse sou ou pandan. koup du mond lan m pa konn si ou wè li men bon m lèse w wè li e aprè m ap vin fè w tande kòman Wilson Isidore li menm li te ap pale pandan e yon entèvyou ke li t ap fè bon m lèse w gad sa dabò gade trè byen wi sa se la konpa a li menm li kòmanse a mizik ap tonbe jwè yo menm ap danse talè w pral wè Isidore papa Isidore nan foul la la wi men ou pral wè l trè klè.

Men Izidò papa. Yes! Izidò tonbe danse konpa. Nou konnen ke Izidò fèk fè aparisyon l nan ekip la, alò chak sa ke l di li vrèman enpòtan. Alò e deklarasyon sa l te fè a, l te fè l bon ti lontan e pandan ke li te an Angletè. Men deklarasyon sa m twouve ke li enpòtan pou w ta retande l ankò, pou w moutre w ke ki angouman, ki motivasyon ki ki sou Isidor pou li menm li al nan koup du mond sa e m garanti w ke Isidor pral jwe avèk tout nanm li avèk tout fòs li sa nap mande w kapab like video a kounya epi abòne avèk chèn nan like video a kounya epi ann tande Isidor kap pale ann tande ansanm.

And I hope now we're gonna do really good things all together. Premye kesyon ke yo poze Isideur di Wilson, Kounye a ou vin ofisyèlman yon jwè entènasyonal pou Ayiti. Ok! E kounye a la, nou pral antre nan manman koze a e paske nou dwe konnen tout sa k ap pase de seleksyon Brezil lan, menm jan m sot di nou talè a, e Ekòs, Mawòk, sa yo vrèman enpòtan pou nou menm lè Ayisyen, nou konnen. Ebyen, nou pral tande koze. Pa egzanp, pou nimewo 10 lan. Mwen, mwen, mwen, mwen, nou pa t pale de bagay sa a, pou nimewo 10 Neymar lan. Se, se trè byen ke nèg yo. Nèg yo umm pa al nan yon sòt de batay bay nimewo 10 Brezil lan pa yon batay li pa yon batay e jwè yo aksepte epi chita dakò ke Neymar se nimewo 10 lan men kounyela lè Brezil ap chanpyon du mond yo. Jeneralman, dis Brezil yo toujou, dènye dis ki chanpyon di monn avèk Brezil ki desu moun se, se frè Dòk la.
Ray? Wi.
Apre sa. Ray pa jwe ditou.
Ray jwe monchè, Ray kapitèn Brezil, Ray ka kòmanse mondyal la monchè. Non, Ray jwe yon match apre sa yo retire l.
Non, Ray kapitèn Brezil, Ray vin sòti. Se sa m di w. Vin sòti. Men apre sa nimewo dis Brezil yo. Se yo ki pote manje nan kay la.
Eske Brazil gen nimewo 10 pandan wap di sa? Non lèm di nimewo 10 map pale de. Wap pale de franchise player? Ya map pale de 10 la. Men paske nan sistèm Brazil ekip ki te pi. Men fòk wè Neymar e 10 lan vre. Men an la pèsòn de Neymar an. Neymar se plis yon detonatè. Neymar n òganize pa le jeu brezilyen. Neymar pa di tèt li Ke fòk boul la pase nan pyem poum fè moun jwe. Eske Neymar paka òganize jwèt? Eske l pa konn òganize jwèt deja? M pa di ke l paka òganize jwèt okontrè, mwen di ke l se plis li se yon detonatè. Sètadi ke gon gon pati nan teren an sitou nan le dènye tyè lè Neymar pran boul la, Neymar di se mwen k mèt jwèt la la a, m pral fè sa m genm fè a. Men Neymar ki remonte le teren dan lè 35 mèt. pal la poul di non non non nou gen difikilte poun sòti balon an banm balon an poum poum poum poum poum poum toka la pelota poum distiye balon ok donk Neymar ne fè pa sa Neymar ap tann yo balil plis ou mwen avèk yon ti kal pwòpte nan 30 mèt advès la epil krazol sitou sou lè kote sitou sou lè kote.

Men nèg sa yo pakèt nèg son pakèt son pakèt bèl pye konn jwe foutbòl anpil wi. Nèg sa yo nèg yo bèl nèg yo konn nèg yo bèl nèg yo bèl anpil. Ton Ninho Cereço non se gwo bagay wi nèg sa yo. Non non se te gwo bagay nèg sa yo a tour de rôle il menait le jeu brésilien epi Junior. Kounye a kiyès kap mennen jwèt Brezil la la? Kiyès ki ka mennen jwèt Brezil la kounye a se ou konn san sipriz e li ap mete wi lè Neymar pa jwe. Se sa yo te manke kenbe nan Paris klandesten an. Paqueta, men Paqueta pa janm gen dimansyon pou mennen jwèt Brezil Lucas Paqueta, e li gen yon bèl ti touche, li il faut de la patience, e se sa Ancelotti di wi, lè w ap tande Ancelotti al pale nan fèy de wout li la lap travay la, li di w li plis ap travay pozisyon defans li nan diferant faz de je. Non, pou de Brezil mwen menm mwen wè sa. Mwen kwè l. Gen on sèl ekip. On sèl ekip pou mwen. Jodi an la nan chanyè santral ki pi bon ke Brezil. Oland. Menm Oland lan, si w ap pran jodi an la Brezil elimine. Sa di oh lòt lè se pa rapò avèk veku yon nèg tankou van dyke bagay sa men bon jodi an mwen mwen kwè ke brezil se li ki gen bon jodi an la brezil se peyi ki gen meyò chanyè santral dan le mond jodi an la pa gen pyès peyi o mond ki gen pi bon chanyè santral ke brezil makinyòs gabriyèl bon la prèv an è byen grand. e yo ki tap fè final yo. E fè final la e paske gen regilarite nan pwodiksyon yo. Mentnan, ou pran, ou pran yon, ou pran yon analiz endividyèl, separeman nan 2 klèb. Klè, klè.
Nèg yo enpekab.
Mentnan, n'oublie pas que le football est le sport. La bonne défense est surtout une affaire de projet. Non, sa e klè, sa e klè.
Mentnan, ki, ki sa kap gen devan yo? Paske e Marquinhos.

ti kò ekwatoryen an. Ok? Donk sa vle di ke sa mache trè byen. Mentnan, si w pran yo endividyèlman, efektivman mwen menm mwen bay yo 8, m bay Marquinhos 7, m bay Magalhaes 8 sou 10 nan pou sezon an globalman. Men kounye a kòm pè e ki armoni k ap genyen antre 2, 2, 2, 2 pivo an la pèsòn de Casemiro e Bruno Guimaraes, kijan y ava l jwe devan nèg sa yo? a ki mwen, a ki nivo y ap ba yo balon an, ki jan efektivman y ap, y ap, y ap entèkonekte, kiyès k ap antre nan, nan, nan anndan defans lan lè ske y avanse nan, nan vaz la. Se, se de bagay sa yo Msye Marc Ancelotti ap travay kounye an. Donk sa ap, klim sa pral genyen, m ta ka di yon ti konsekans sou. randman yo nan Brezil. Men endividyèlman palan mwen dakò avè w. Ya men se la m ye paske se vre nou nan zafè paske ki ki pi gwo pwoblèm Brezil genyen ok de pi gwo pwoblèm Brezil genyen yo se dabò yon lidè òganizasyonèl sa vle di yon moun k ap òganize jwèt ki k ap touche balon k ap dis tradisyonèl ya yon dis tradisyonèl
epi yon nèf ki regilye bon ou kapab pran yon lòt pwoblèm. Jwè dèl yo, ann di meyè brezilyen sou 5 dènye ane yo, pa regle anyen nan Brezil.
E poutèt se yo k pi briyan. Ya, sa se yon pwoblèm majè tou paske paske fòk seleksyon brezilyèn nan genyen de eleman ofansif ki pou fè l genyen. Sa vle di yon moun pa kapab sifi pou fè Brezil gen. Epi, nou konnen Neymar li pa a san pou san kòm jwè. Men kounye a, lè w retire aspè ofansif lan avèk jwè ofansif Brezil yo ki pa genyen regilarite nan klèb epi Brezil ap chache yon nèf epi Brezil pa gen yon distribitè, yon òganizatè de jeu, men kounye la nan pwent bas la, sa vle di nan pati rekile a, ou di m ap desann.

Men Bruno Guimaraes se se plis on jwè ki ki ki nan pouse devan, box to box, li pa nan reflechi jwèt. E se pwoblèm de refleksyon sa a ki fè ke lè w ap jwe an doub pivo Bruno Guimaraes avèk Casemiro, ou gen difikilte pou balon an transmèt rapid. Ki vin fè ke Brezil bezwen yon òganizatè de je nan konbinezon pou alimante devan yo. Men kounyela a, si w Ou retire nèg sa yo, du pwen de vue solidite yo trè solid, men chanyè santral Brezil lan, ou gen Gabriel Magalhaes, ou gen Marquinhos, potansyèlman parlan au regard de sa nou wè sou sezon an, se sa k fèt de mye. Kounyela a, Fanfan te di yon bagay ki ekstrèmeman enpòtan ki se pwojè. Epi, ou pa ka, ou pa ka retire nan ekwasyon an tou, lateral Brezil yo ki genyen yon dimansyon ki andessou de la mwayèn, men m toujou di sa, Nan kad sa Fanfan di an ki se pwojè a, ou pa oblije genyen meyè lateral yo pou fè yon bèl ekip, men se pwojè a. Pa egzanp, si w ap pran 4 lateral Ajantin yo, 2 adwat, 2 agoch, m pa kwè, soti 2022 pou rive 2026, se pwogrese yo pwogrese. E m kwè se paske Ajantin, m pa kwè se paske yon nèg tankou Scaloni konsèvatè non, mwen kwè ke se paske Ajantin pa gen bon lateral ki pou dame le pion avèk nèg sa yo, ki fè ke nèg sa yo toujou nan seleksyon kòm titulè alòske 4 an aprè lateral ajanten yo se pa pwogrese yo pwogrese. Pa gen machandiz.
Ya. Pa gen machandiz. Men sa w ap di ankò Kim nan kesyon Brezil la se ke listwa paske ou pa di sa w vle se le pli gran peyi di foutbòl an matyè de koup di mond. Listwa di Brezil an tèm de pwodiksyon foutbòl. Gen yon gen yon pwa sou do l tou. Menm si Ancelotti se yon gwo antrenè koup li ye, li gen yon pwa sou do l tou. Ancelotti kapab fè Brezil pran paske mwen di w mwen di w ke sou sou lè 4 dènyè zane Brezil pran pwen 8 gòl pa match, pwen 8 pwen 9 gòl pa match, se ki pa egzanp pi gwo ekip pou mwen kounye an la a malgre li batay li batay sou defans anpil, la Frans pran 1 pwen 2 gòl pandan sè 4 dènyè zane. Se bokou plis ke le Brezil. Donk, men poutan la Frans tout moun konnen la Frans jwe defans. Donk, mwen mwen kwè ke Pwa kiltirèl sou Brezil la se le Brezil pa ka paske Brezil pa ka parèt li fè sa Arsenal fè yè a. Brezil pa ka fè sa. Antoulèka, Brezil bezwen chanpyon papa. Bay wap di li pa ka fè sa papa. Mwen di w, Brezil pa ka fè sa Arsenal fè yè a, li ba yon ekip balon an pandan 75 pou petèt yon final li santi ke w kapab pi fò pase l li ta fè sa epi yon final. Ok, pandan nap pale de.

Raphinha titulaire, sa vle di ou gentan genyen Wesley ap titulaire tou. Luis Enrique eske l nan Inter la? Non, misye ki kote Luis Enrique ap jwe? Luis Enrique misye nan Zenith. Nou black lan lè l rantre l fè ti dezòd la. Zenith Saint Petersbourg? Ya, sa vle di Alisson, Wesley, Casemiro, Bruno Guimaraes, Vinicius, Raphinha, plis de 50 pousan jwè titulè pou premye match Brezil la ki kòmanse la jodi a. Ok.
N ap rele, y ap jwe kont Panama. Y ap jwe kont Panama. Apre sa, Marquinhos Gabriel pral rantre. E m pa konn, kounya m pa konnen l. M pa konn si se li k ap jwe, sa k fè m di e plis pase 50 pousan.

Nan eliminasyon koup di mond yo wi. Wè Cameroun li met deyò.
Kounye a mesye. Premye match li ap fèt lendi 15 a midi nan Atlanta nan stad kouvri a. Atlanta se Mercedes Benz.
Mercedes Benz Arena.
Li fè 28 degre santigrad jou sa a men nèg ki anndan y ap jwe antre 18 e 20 degre. Senegal ap mennen 2 a 1 sou Etazini ap mennen 2 a 1 sou Senegal.

E bon Manno ki ta pral titilè nan kan an pou Lalmay?
Bon Manno se li k ap mennen Ofènay la? Sa vle di pou Boman ta pral nan kan pou Lalmay?
Men misye gen yon tèt di l ap fè avèk Kimmich lateral dwat, se yon bagay tèt di misye ap fè a. Kimmich lateral dwat, Brown lateral goch, Brown nan se yon nwè, Jonathan Tah Shuttlebuk,

Lalwa lan ka lalwa lan di bèt. Men gon bagay Roody, Roody crowd ou li tou. Roody gen de nèg ki renmen championnat du monde, yo konn parèt nan championnat du monde e pran nèg la kareman, nèg la transande wi. Epi ou wè se yon gon gwo jwè foutbòl ki parèt la, pou 8 match li gen pou l jwe a. Men sa fèt toutan.
Epi kiyès ki te elye dwa,
elye dwa Bulgarie a? Non, tèt chòv Bulgarie ki te nan mitan teren an. Michkov? Lichkov? Yo rele l Lichkov.
Lichkov se non tèt chòv tou wi. Lichkov se non tèt chòv. Te kon tèt chòv nan Bilgari ki te enteresan. Jwè a jwe foutbòl. Jwè sa bay Lalmay yon boul. Se an 94 wi. Kèt. M bliye non misye wi. Men se deba moun nou te konnen. Se te moun ki parèt. Wè jeneralman e konsa bagay yo ye wi. Yo jwe gwo foutbòl.
Se ekip yo lè yo parèt papa. Nèg yo konpetisyon vi yo vin fè yo apa. Te gen te gen youn ki te gen yon bon chout tou ki te elye dwa nan ekip Pòtigal nan ekip Bilgari a. Jodi an la konbyen jwè al mank nan nivo Podolski?
Podolski? Podolski pa yon gwo pa t yon gwo jwè la non. Ah mwen pale de Almay. Nan Lalmay le le Podolski se te yon gwo jwè papa. Bon
se pou di ann pran ekip ann pran ekip 2014 la. Podolski gwo jwè li nan Lalmay papa. Nan ekip 2014 la ki jwè nan Almay ki gen

Evan Chance te gen? Kèks depi gran moun.
Evan Chance te gen?
Bon lam la depi 2006 mesye si lam la depi 2006 koman pou lot nèg sa ta kapitèn sou lam. Schwarzenegger te la tou an 2006.
Schwarzenegger te la an 2006 tou wi. Wi Schwarzenegger te la men kounye an an tèm de leadership se lam yo pral di nou sa men m panse lam ki te kapitèn lalman an 2014 lam komanse mondyal kòm lateral goch wi gòl li fè kont Costa Rica a Costa Rica one shop lan se kòm lateral goch. Epi la m fini, la m pa menm fini kòm lateral dwat. La m fini kòm mitan tèren. Mitan tèren tou nan.
Wi.
E
match amiko k ap fè la yo kounye an, tout moun ap chèche wè ki mak yo. Ou konprann? Jodi a gen yon gwo ekip ki bat Islann 1 a 0. Islann ki te jwe avèk nou an.

Wi mitoma son bon jwè. Bible penitan.
Gon lè li fè poul manke fè mitoma al jwenn yon gwo kontra wi. Ah wi tèlman l manje yo. Ooh
misye kwaze Liverpool frèm se detwi wi. Mesye nou te pale de yo voye Arnaud Slot ale wi.
Wi nou potko pale de sa non.
Yo voye Slot ale yo yap kounya yap fè zye dou a Iraola. M ta renmen wè Yaouda nan gwo ton ekip vre wi avèk les moyens du bord humm pou mwen sa denk pase nèg yo ka nèg yo konn pran ti ekip yo fè bagay. Fò nan bagay sa deja wi frèm.
Wi nèg yo konn chita lote ti bout mayi ti bout ti pil agoch ti pil adwat epi yo fè gwo manje. Elèm wè nèg a kòmanse papa m ap ale. Kounye a lè w wè kizin fèt gwo gwo makèt al fèt ba nèg la pou fè manje a. Lè gam pou tè lè gam pou tè soti.
Hein?
Premè lig la l gen pou l tounen yon chanpyona espanyòl avèk antrenè.
Yo gen zabi. Pase m panse m panse loulou an li keke poul janbe lòt bò a. Pral pou lòt challenge. M panse sa. Pa gen di li pap kite la non frè. Non avèk loulou e nike ou pa janm konnen.
Se sou karaktè trè fò wi.
Bon byen ke yo pa yo bay misye tout plen tout pouvwa l men l gen dwa deside al fè yon avanti sa vle di. Misye misye misye li menm l ap leve defi. Wi misye ka deside al leve yon defi yon defi men se pa Bon mwen mesye nou poko kòm nou nan koup di mond an plen nou poko janm fè yon ti chita sou misye misye gen yon gwo merit wi. Kiyès?
Ti Ranike.
O Fanfan e yon nèk ba w ekip de lig dè chanpyon epi e tankou w ap w ap w ap fouye nan tèt nou ke misye gen merit. Non se pa se pa merit lig dè chanpyon non se merit ke misye fè ekip Avèk 2 moun, menm si ekip sa yo gen kòb dèyè yo, yo oblije achte moun. Men moun sa yo pa t tèlman parèt gwo bagay pase sa. Men jodi an gwo bagay li ye. Jodi an moun sa yo se. Se yon nèg ou nan yon ekip k ap pran 2 lig dè chanpyon e gwo jwè yo ye frè m. Non, moun itilize, moun yo vin gwo bagay. Anben se sa m di w, m di w jodi an e gwo jwè nèg sa yo ye. Pase Gwo jwè nèg yo ye. se yon nèg k ap pran 2 lig dè chanpyon pandan ou enpaktan, ou enpòtan anndan ekip lan. Ou favori tou lè 2 wi. Wi, se pa, e pa paske w se ti jwè, se gwo jwè w ye kareman. Pase m p ap, E menm jan gen anpil moun ki gon kliche Dembele Dembele payas Dembele non kliche Dembele pa ka dwe ret nan tèt moun yo. Non li se nè plis sa. Klè sa vle di moun yo pa mwen wè gen anpil moun k ap pale de Dembele yo rete ak kliche Dembele paranòy la Dembele pwoblèm blesi lan Dembele k pa gen disiplin nan. La se yon lòt jwè. Yon lòt jwè ki la. Sa se yon lòt moun.
Dosye fèt si l se yon lòt moun Dwe gen yon lòt apwòch foutbòl ki fèt sou li paske ann di se te yon lòt jwè k pat gen sa a, pa t gen tout pwoblèm sa a avan, ki ponn de sezon konsa. Yo t ap mete l nan linye yo. Kounyela a, kliche a, e se pa se pa jwè venndezan an, e pa jwè venntwazan an, nou dwe gade l antanke tèl, reyalite di moman. Pèmèt mwen gon reponn yon zanmi la ki toujou di m, Fanfan, poukisa tout moun ta vle gen balon dò kòm ekip? Fò m di m, zanmi, Lò ekip gen balon dò la, menm match amikal li prèske double. E sponsò yo konn oblije rewè kontra yo de 10, 15 a 20 pousan menm. Donk lò ekip la ap plenyen pou balon dò l, ekip la gen rezon pou l plenyen pou balon dò l. Paske balon dò a se yon distenksyon endividyèl ki gen yon enpak. sur le collectif et sur les rentrées du club sa vle di ke tout bagay yo pase a la hausse donk si w te gon jwè pou w te achte ou pat achte li epi li fin jwe koup di mond lan la prap epi li yo wè tout moun wè l malatchong nimewo 1 nimewo 2 balon dò yo pat yo pat preske double pri l pou ou donk balon dò a se pa yon se pa yon jwèt ti moun.
Non sa e klè balon dò se. Epi tou se pi gwo disteksyon endividyèl la. Li vle di sa. Epi tou nan kontra jwè yo. Jodi an la lè jwè ap negosye kontra avèk klèb yo. Genyen de kloz nan kontra a. E kantite gòl ke w fè. Kantite match ke w jwe. E pozisyon w nan balon dò. Klasman w nan balon dò. Plis w ap e pran plas nan zafè balon dò. E ou gon ou gon ti bonis. Sa k fè lè jwè yo yo menm yo siyen kontra. Lè w pran nèg tankou Mendes kòm ajan. Bon Mendes se mwen pat janm konnen yon ajan jwè. Mendes se tout vis wi.
Ya m pa janm konnen yon ajan jwè ki te ki te spesyal epi ki gen tout pwa medyatik sa jan Mendes genyen l lan. E sak mouri dènyeman an. Iraola?
Ya misye te Mino Raiola misye se te misye se te yon bon ajan, ajan Haaland men Li pap nan dimansyon nèg tankou Mendes. Mendes gen anpil ruz nan fason ke li menm li li li negosye epi li enfliyans li relasyon l avèk Cristiano Ronaldo. Mendes gen lè ap fini lap mete Bernardo Silva nan Barcelone. Wi lap mete Bernardo Silva nan Barcelone. Relasyon l avèk Mourinho se bon zanmi l. Men kounyela mwen menm m pa konnen. M pa konnen paske jwè lan li menm tèlman gen kòb nan foutbòl la. Jwè lan vin ap jwe tout ti vis tou pou l kapab reponn avèk atant lan menm lè kolektivman bagay la pa byen pase men li menm le fè ke l siyen yon kontra e gen kòb ki genyen nan kontra paske lontan se jodi mwen menm pat depi m fèt m ap gad foutbòl istwa jwèt la batay m wè nèg ap fè pou pennaliti bagay sa pat janm pale pat janm gen bagay sa nan foutbòl. Kote Joab goumen pou penaliti, penaliti gate Neymar Cavani, Neymar Mbappé nan Real Madrid antrenè oblije tout la sent jounen ap reponn sou zafè penaliti. Bagay sa pat konn fèt. Kounye a papa depi nan sou tab depi sou tablo nou an la yo di premye kou fran, dezyèm, twazyèm, kònè yo ekri yo. Li vin rann jwè yo twò sipèfisyèl.

Kij de penaliti, Figo Raul kij de penaliti. Sa vle di sa pat janm yon priyorite bagay sa yo. Men jodi an la frèm, lajan tèlman rantre, tèlman gen de kloz nan kontra, fè ke nosyon kolektiv lan, avèk pil lajan ki la yo, pou mwen li rantre sou sou tèt endividyalite a e ki rann ke jwè yo plis akrèk. Men pral nan, ou wè nan, men, men ou wè nan kesyon koup du mond sa a Richard, David, pral gon pakèt dezòd ladann wi. Nan koup du mond sa a, nan zafè kesyon tikè sa a, pral gon pakèt dezòd ladann. Pral gon pakèt echofouri ladann. Gen moun kap gen tikè a nan men li pap ka antre nan match. Gen moun kap antre nan match avèk, kòman, kòman m ta kapab di sa? Kòmsi. Kesyon rakèt la, kesyon grenn 5 lan. Ap gen anpil viktim, men pou dezòd la, m pa kwè sa, paske pa bliye, menm moun ki ap fè òganizasyon yo, yo gen tan pran paramèt sa, yo pran l an kont. Men la ankò, ou pap ka kontwole l. Paske, ou konn pi gwo pwoblèm mwen genyen? Pi gwo pwoblèm mwen genyen, se paske se Etazini ki mèt kesyon an, k ap òganize koup dimond lan. Lòt 2 peyi yo, E kòm figiran yo mete ou nan òganizasyon? Ya, ya.
M pa konn si w konprann non. Lèzetazini se 70 pousan de match yo l ap fè.
Byensi, m kwè e 79 match k ap jwe, k ap fèt lakay li. 79 match yon bagay konsa k ap fèt lakay Etazini. Kanada ap genyen sèlman 13 match. Kanada ap gen 13 match epi lòt bò a. E nou pral pran Fernando Estime jan nou te di l la mesye. E youn nan diplomat ke n genyen ki toujou trè avize tou, e ki fè anpil rezo. Donk Biwa, e nou pral rantre an kontak dirèkteman. Fernando deja an liy avèk nou. E Fernando Estimé, yon gran bonjou. Nou soti Ongri a Budapest, kote Paris Saint-Germain demen ap jwe kont Arsenal a 3 zè nan lè peyi Dayiti. Ebyen, nou rive sou ou an tè amerikèn. Kòman w leve maten an Fernando Estimé?
Ebyen lè wap leve wap leve avèk kò kraze jodi a men wap leve avèk yon bon kò kraze m salye tout oditè kap koute nou sou radyo televizyon karayib e nou tout nèt mesye maten an leve map leve nan kabann mwen map leve sou cnn cnn kap pale de ayiti kap pale de ayiti pou de trè trè trè trè Bòn rezon pou w, dekselant rezon. Ou imajine w sa k rele lè yo di yon moun leve avèk souri. Ou leve, w ap ri e w ap vire kò w nan kabann nan tout an souriyan. Eben wi, Wilson Isidor, la bande à Wilson Isidor, eben wi sou repòtaj cnn ap fè maten an men ap fè repòtaj pou de bòn rezon sou Ayiti. Ayiti ki kalifye pou mondyal e se konsa m leve, m leve byen, m leve byen, m leve trè trè byen, m leve bèl ti gason. Donk an studio maten an se Richard Derosier, David Gaudron et Luckens Bolivar, se Biwa kap fè manèv teknik yo, e A plus B E di nou e kisa repòtaj sa a eksprime maten an, byenke ou gentan di m men kòman w santi w sa fè m byen tou, paske m pa t osi byen, e kisa repòtaj cnn nan di vrèman de de seleksyon ayisyèn nan pou maten an?
Lè w ap fè bagay ki pozitif, tout moun wè w ap fè bagay ki pozitif. Lè w se yon ti piti Bolivar, ou gen yon ensidan k rive w, gen moun ki pran lapèn pou ou. Men lè w se yon ti piti. ou gen yon bagay ou fè ki se yon eksplwa, ou genyen de fwa bravo ki bat pou ou olye de yon sèl fwa yo t ap bat bravo a. Enben se sa k ap rive avèk Ayiti. Ayiti gen yon sekans l ap vann an tèm dimaj e ki li menm si peyi a te gen lapè ladan l nou t ap ka pwofite anpil, anpil, anpil paske moun yo ou gen enpresyon yo anvi de bagay pozitif pou Ayiti. Sa di ou gen presyon media a li menm li anvi de bagay pozitif pou Ayiti. Tayy se sa lap chèche se sal bezwen. Li bezwen pale byen de Ayiti. Se rann pou ta rann ou kont ki valè bèl près ki genyen sou Ayiti nan moman an. On peyi ki kalifye pou koup du mond san ke l pa jwe on match menm a domisil menm yon minit. match a domisil e li kalifye pou koup du mond. Li se 83 zièm nasyon fifa, cnn eksplike, men li nan top 48 ki kalifye pou mondyal la. Ta di li pa nan plas li, li pa nan ran. Sa yo fè a zanmanm son bagay ki soti de lòdinè. Donk se yon eksplwa sa yo fè a e yo pa vin vann po yo nan mondyal la antouka e nou tap profite anpil pou nou fè sa map gade televizyon brezilyèn kap fè repòtaj tou sou ayiti menm manti yo pratikman fè pou ayiti yo envite moun pou moun vini nan Decameron alòske ni ou menm ni mwen menm ki an ayiti konnen Decameron ferme depi des années yo menm ap lage foto moun kap manje nan kòm touris nan Decameron yap di moun kapab vizite donk Decameron alòske Decameron nan ferme. Sa di yo tèlman anvi di bagay pozitif pou Ayiti, ou gen enpresyon genlè menm manti yo anvi bay pou Ayiti paske peyi a zanmanm sa l fè a li fè kè moun yo kontan. Moun yo di wouch Ayiti resi gon ti gon ti limyè k antre an Ayiti. Yo bezwen ti reyon solèy sa. Anpil moun ap swete Ayiti fon viktwa nan mondyal la omwen pou moun yo kapab di w monchè wi peyi a bezwen sa, peyi a bezwen yon bèl enèji e. Se bèl bagay lò gen timoun ki fè devwa yo. M pa konnen si nou rann nou kont ki volim eben wi kè kontan ke seleksyon sa kapab pote pou nou. Alò e sa ki fè e ou menm Pierre Richard e ki konnen nou lontan ou konnen ki mizè nou pase avèk Ayiti. Ou renmen mete Pierre la, ou pa vle di Richard tou kou. Genlè se sou

Ki valè kè kontan nap gen. M di mouche m te espere Ayiti nan mondyal. M sonje sa. Se pou rezon sa yo menm ki fè m te espere Ayiti nan mondyal paske mwen konnen ke mondyal la l gon pakèt lòt bagay sou kote ke lap pote pou ou. Jason Derulo nan televizyon Ozetazini, eske w te ka tande mo yap itilize yo menm lè w pa pale anglè men mo yo itilize pou Ayiti yo, yo di formidable. Ki dènye fwa on moun ap pale de Ayiti pou l itilize de mo, on mo konsa k rele fòmidab? Yo di sa Ayiti fè a s on bagay ki fòmidab. Se mo sa yo y ap itilize pou Ayiti. Sa di menm nan ekspresyon ke y ap itilize yo, ekspresyon yo chanje anpil. Lè y ap pale de Ayiti, se le peyi le pli pov de lemisfè oksidantal, yo toujou di, se peyi k pi pòv ki gen nan zòn nan, se peyi k gen gang, peyi k gen vyolans. Se mo sa yo konn itilize pou Ayiti. Men, moman, e pa mo sa yo mete pou Ayiti non, mesye dam. Moman, yo pale de yon peyi k ap fè eksplwa, yo pale de yon peyi, zanmanm, ki ap fè yon bagay ki ekstraòdinè. Y ap pale w, zanmanm, de Wilson Isidò, ki se yo menm de moun ki gen yon paran oubyen de paran ki soti an Ayiti, men ki vin defann koulè nasyonal la, e y ap di w ke Ayiti. Menm si w wè l sanble a on ti pousen nan on gwoup, men se pa peyi kap vin vann po l paske Ayiti zanmanm jisteman yo genyen rezilyans natirèl lakay yo e lè televizyon ap a wi lè televizyon ap pale pou ou jodi a se bèl bagay yap di pou ou e yo yo tèlman bay bèl bagay pou ou imajine w Decameron fème mwen menm ki ayisyen ni ou menm ou konnen Decameron fème ou tande televizyon ap envite moun pou moun vin gade Decameron. e sa vle di tout bagay, sa vle di menm fè efè yo fè pozitivman sou do Ayiti e se bèl bagay, se bèl bagay. Wi, Mister Haiti, mwen konnen ou se yon pasyone di foutbòl ayisyen, ou se yon pasyone de peyi a, ou pasyone de drapo ou, e di nou rapidman, eksplike pou o entènot, oditè Radyo Televizyon Karayib, tout fanatik yo, e kisa sa vle di Alò, eksplike nou, lè w pale de paspò ofisyèl, paspò diplomatik, dekri pou nou an lon e an laj. Ou mèt ouvè kò w, etale kò w sou la grand dame, pale pou pèp la, pale pou tout moun konprann sitiyasyon an.
Alò, nan bagay la, sè ke otorite ayisyèn yo, ou gen enpresyon yo pa fòf kòm y nan lang blan an, sètadi yo pa ap di nou maladi ke yo soufri a. Mesyedam k ap koute sou radyo Karayib. Banm repete mo pou mo pou nou sa chèf koup du mond lan Ozetazini di e mwen menm m pa menm gen pwoblèm non m gen band sonò la nan menm si nou vle m te ka menm kitel pale an dirèk pou nou paske son enfòmasyon kel bay chèn televizyon ESPN pa gen okenn jwè ayisyen ki gen pwoblèm viza. Sa di, nou pa bezwen, nou pa menm bezwen repete de fwa, repete twa fwa fraz la. Moun ki pale a li rele Andrew Giuliani. Andrew Giuliani an, li se pitit ansyen majistra Nouyòk Rudy Giuliani, se li menm ki chèf mondyal la Ozetazini, se pi gwo otorite politik ki ap jere koup dimond lan Ozetazini. Misye rele Andrew Giuliani. Li repete mo pou mo Nan yon entèvyou ke li bay chèn televizyon ESPN, Ou menm ou nan spò, gen dwa gen moun kap koute la ki pa nan domèn spò ki pa konnen ki sak rele ESPN nan. Men mwen sèten, Bolivar konnenn, Pyè Richa konnenn, lòt kòlèg mwen konnenn, nou tout nèt konnen sak ESPN mesye. ESPN se chèn televizyon ki bay spò sou latè k pi gwo a. E moun ki pale a zanmanm se pa an kachèt li pale. Li rele Andrew Giuliani, li se chèf mondyal la Ozetazini. Pa gen pi gwo otorite politik pase l k ap jere koup du mond lan. Li di donk pa genyen okenn pwoblèm viza paske e l eksplike mo pou mo e se rann pou w ta rann ou kont ou gen enpresyon genlè l te konnen pa ka gen yon bagay konsa yo ta ka al fè manti sou gouvènman ameriken ki fè l rale koze a konsa. Li di prezidan ameriken an siyen yon dekrè prezidansyèl sa yo rele yon executive order e bagay sa zanmanm ebyen wi ap pèmèt jwè ayisyen yo e li pale byen tout ayisyen k pale ap tande ni eiti a ni echenn nen ap tande mo a byen ou pa bezwen pale anpil anglè pou tande mo sa yo ebyen wi kapab vini ozetazini san okenn pwoblèm. Donk pa gen yon pwoblèm pou yo bay yon jwè ayisyen viza pou jwè a vini Ozetazini. E deklarasyon an mwen di nou se yon deklarasyon nan yon entèvyou ki gen 7 jou ke Andrew Giuliani, Andrew Giuliani, bay ESPN nan yon entèvyou ekskliziv ke li ba li. Donk pa gen yon pwoblèm reyèl konsa. Men pwoblèm ki genyen an. sè ke kèlken an Ayiti, m pa konnen ki mouch ki pike li, twouve ke l te mye ke l te chèche on lòt tip de paspò bay on moun ki pa gen bezwen pwoblèm nan. Alò mesye, tout moun k ap koute la yo, si w gen on maladi ki se on vant pase ou gen vant fè mal, ou bwè on tetrasiklin. Men ou bwè tetrasikline nan paske ou gen vant fè mal. Ou pa bwè tetrasikline nan paske ou menm ou santi w alèz ou leve ou di mouche gon konprime sou tab la banm bwè l. Ou bwè konprime a paske ou malad. Trè byen.
Ou pa envante yon maladi pou w bwè konprime. Ou gen enpresyon an Ayiti chèf nou yo tèlman non konplezans y ap chèche envante de maladi ke yo menm yo pa genyen. ou rezoud pwoblèm ou genyen. Si w pa ka peye kay ou, w al chèche lajan pou w peye kay ou. Men w pa ka gen pwoblèm pou w peye kay ou, ou pa ka peye kay ou, mèt kay la ap tann ou lè w sot nan Karayib la pou w al peye l, epi w di bon pa gen pwoblèm, kòm mwen konnen sou katye a la timoun yo ta ka bezwen bwon ti kafe, pito m chèche kèk kafe nan lari a m ale. Non, se pwoblèm kay ou genyen, pa pwoblèm kafe ou genyen. Ou pa gen kafe y ap tann ou. Jwè ki rele Roudensky Pierre la, Ou pa bezwen yon paspò ofisyèl pou mande yon viza pou li. Ou pa bezwen yon paspò diplomatik pou mande yon viza pou li. Paspò regilye ke l genyen an, ke l te itilize deja pou l vwayaje a, menm paspò regilye sa, ebyen yo voye l nan anbasad la, c'est un joueur faisant partie de la sélection haïtienne, ebyen y ap mete viza a pou li, pou li ale Ozetazini. Ou pa bezwen di jwè a bezwen yon paspò diplomatik ok pale m li eske eske l gen dyare li pa gen dyare sa w bal fè tetrasiklin se kisa pou l fè avèk tetrasiklin li pa gen pwoblèm tetrasiklin ditou pou l pa malad nan vant ou gen enpresyon gon timoun ki leve timoun nan leve byen pòtan epi lè w fini w di non kòm m tande m gen kèk konprime la m gen amoksisilin la ban m lage kèk amoksisilin nan kòlèt li. Li pa bezwen amoxicilline, sal fè amoxicilline nan? Eske timoun nan malad? Nonl pa malad li pa gen anyen non men konprime yo la m pa vle konprime yo pèdi m pa vle konprime yo gate banm bare kèk konprime nan kòlèt li bon l pa eskel malad bon l pa malad li pa gen problèm konprime gouvènman ameriken an bay yon egzanpsyon pou jwè yo vin jwe mondyal se a di restriksyon ki genyen pou yo pa emèt viza pou sitwayen ayisyen yo jwè foutbòl yo pa ladann. Don dodo, Don dodo, son w ap eklèsi pou nou la, se di w ap di nou endirèkteman ke gen yon pakèt moun ki chita yon kote ki pa menm konn, ki pa menm konn atribisyon yo nan sa y ap fè a wi.
Men son enfòmasyon ki piblik. Sa vle di ou imajine w, talè, banm, talè, lè w ap bay, lè w ap pale koze sou yon moun, m ap tradui pou nou, l ap koute nou sèlman 30 segond, pase fò m fè nou tande Andjou Djouliani menm, pase an Ayiti, otorite yo, yo pran. Plezi pou yo fè sa k pa nòmal la, pou yo chèche gade l pou rezon pèsonèl pa yo, epi lè yo fini zanmanm yo bezwen lage kay la sou lòt moun. Sa di deklarasyon N'Djou Djouliani la koute sèlman 30 segond. Map fè nou tande N'Djou Djouliani an map tradui pou nou sa l di a e gen anpil moun a sou Karayib ki yo menm pale anglè pou tèt pa yo kap ka konprann sa l di a. Sa vle di gen de lè Mwen di w nou envante de pwoblèm ke nou pa genyen. Otorite ayisyèn yo, se pa paske zanmanm yo te bezwen bay misye viza diplomatik, viza ofisyèl ki fè yo fè sa, non, se yon lòt bagay ki fè yo fè sa. Yo konnen pou tèt pa yo ke yo menm, yo genyen de gwoup moun pa yo. ke yo pral oblije fè magouy pou yo pou yo ale Ozetazini paske moun sa yo pa t ap ka jwenn viza. Donk, yo gen enterè kòmanse fè tchèk son, kòmanse ouvri vàn pou yo kapab donk fè demand tou pou moun pa yo. Paske gen anpil moun ki yo menm te gen viza deja ki pral bezwen renouvle viza. Men moun sa yo pa gen egzanpsyon pou yo. Donk moun sa yo menm yo pa gen mwayen pou yo menm renouvle viza yo a. Donk se gouvèneman an, kòm se de moun yo gen nan gouvèneman an ki ka gade ki jan yo ka konvenk afè etranjè pou afè etranjè emèt yon paspò ofisyèl pou ansyen depite sa, pou ansyen senatè sa e ki jan yo ka pral mande. gouvèneman ameriken an li menm pou l kapab donk eben wi mete on viza on tip de viza spesyal pou moun sa yo pou yo ka bay manti donk moun sa pral nan tèl reyinyon Nouyòk li pral nan tèl reyinyon Washington DC men nan tèt yo yo konnen moun nan pa pral nan reyinyon an pou tout bon vre yo jis bezwen moun nan Ozetazini nan moman pral genyen match Ayiti Brezil la paske nèg la l fè tout vil l ap chofe Brezil li son ansyen senatè k ap sipòte gouvèneman an li son ansyen depite k ap sipòte gouvèneman an. Si gouvènman bezwen n pratike, gouvènman òganize lib rechèch ki ladan l. Men gouvèneman pa bezwen kreye de bagay ki pa nesesè non plis pou yon lòt kategori ki pa bezwen sa, jwè foutbòl la. Li menm li son spòtif de wo nivo ki ap vin patisipe nan yon konpetisyon ofisyèl ke Lèzetazini ap òganize, Lèzetazini ki gen yon akò de syèj avèk la fifa pou li akeyi jwè foutbòl yo.